Kote ke yo, a a chak fwa, yo montre ke yo defye Leta a. Donk Leta a dwe pran de dispozisyon pou reprann kontwòl teritwa sa yo, retabli sekirite. Se sa ki eksplike eta durjans lan. Se sa ki eksplike eta durjans lan. Sa vle di bagay sitiyasyon yo vin pi pa bon. Non, gen de zaksyon ki fèt ki merite de zaksyon rapid. Mentnan sa pa vle di ke nou nan yon sitiyasyon kòm si m ta di w bagay la dejenere, non. Demann de sa pat merite, pat merite aksyon rapid sa yo? Non, aksyon yo te toujou ap fèt. Te toujou gen aksyon k ap fèt paske lapolis pa janm dòmi. Gouvènman pa janm dòmi. Mentnan pa bliye tou, w ap pale sekirite, w ap pale kesyon zam, w ap pale de kesyon bandi. Donk menm jan otorite yo y ap reflechi ap travay, bandi yo ap fè l tou. Se sa k fè otorite yo oblije deplwaye de gran zefò, plis efò, plis mwayen pou ke yo ranfòse kapasite pnh la. Donk fòk nou pa toujou tou refere nou A pa egzanp, yon deklarasyon yon otorite etranjè fè oubyen yon rapò ki soti ki ka fè ke tèt nou cho. Nan sekirite pa dwe gen ni tèt cho, pa dwe gen de apwòch alarmis. Se vre gon sitiyasyon trè preokipant. Leta konsyan de sa. E se sa k fè gen de mezi ki adopte a chak fwa. Y ap ranfòse yo e finalman n ap jwenn rezilta. Sou de pjan èske ou konnen de moun kap gade w la ki chak jou lè yo sòti yo pa konnen si yap antre paske yo lage pou kont yo nan lari a lè wap di yo sitiyasyon sekirite a li amelyore pa rapò a yè a ou poko mete dat toujou ou kapab ensilte entèlijans yo ou kapab fwase yo pa rapò a jan de diskou sa yo paske yo toujou santi yo pa an sekirite e ou menm wap di gen amelyorasyon e amelyorasyon sa li pa vizib. Non, nou, nou klè nan sa n'ap di a, pa gen ankenn konfizyon. Mwen di ou nan peryòd DG Léon Charles ta pral vini an, sitiyasyon an te pli grav ke sa n' genyen jodi a. Natirèlman sitiyasyon n' gen jodi a, li vin plis preyokipan paske nou genyen 2 polisye ki viktim nan operasyon jisteman nan kad travay pou mete sekirite. Mentnan sa pou popilasyon an konprann, wi pwoblèm yo grav, wi y'ap pase de moman difisil, son preyokipasyon pou tout moun, pou chak moun, men an menm tan, yo dwe konprann tou ke otorite yo pap dòmi, y ap travay, gen de detay nou pa ka revele bay piblik la paske sekrè sekirite. Ban nou ede w, ban nou ede w. Ki travay gouvènman ap fè pou li amelyore kondisyon sekirite a? Nou pran yon dekrè ki krèk bon, se teyori, sou eta dijans nan de zòn kou Village de Dieu, Grand Ravine, Delma 2, eksetera. Nou di tout lòt zòn ki kontwole pa bandi yo, gen dòt ki kontwole pa bandi tout moun konnen nou pa mete ladan li men nou fè yon jeneralite. Non li presize tou ke se tout zòn ke otorite yo deside ki se de zòn wouj. Konsèy Sipèryè Lapolis la ap dekrete menm aksyon sa a nan zòn sa yo. Genyen ki koni Vilaj de Dye, Dèlma 2, Savyen ki koni nou mete. Gen lòt ki trè koni tou ki genyen de gwo gang k ap dirije l ke yo di se pwòch pouvwa a. Nou pa mete l men nou fè yon jeneralite. Mwen sot di sa la. Sa se yon premye bagay nou fè. Se teyori. Ki dezyèm bagay, twazyèm bagay n ap fè konkrètman pou nou goumen kont ensekirite a? Pale avèk popilasyon an. M te di w sa Robenson, se sekirite. Gen de detay nou pa ka bay. Travay la, travay la se ransèyman. Travay la se ranfòse kapasite lapolis la. Travay la se gade eleman denfòmasyon ki disponib sou teren yo, kòman konprann yo, kòman verifye yo pou ke Leta a rive retabli sekirite pou popilasyon an, epi pèmèt finalman li reprann kontwòl teritwa ke nèg ak zam okipe. Donk gen anpil travay k ap fèt. Se vre, moun yo nan sitiyasyon m te ka di yo pa ka tann, se ki è nòmal, paske yo nan sitiyasyon gen sekirite, kè y ap sote, yo pa ka voye pitit yo lekòl pou yo an pè, yo pa ka al nan aktivite ti biznis, gwo biznis, nou konsyan de sa. Men fòk yo konprann gen travay k ap fèt pou ke nou rive jwenn solisyon ak sa n ap travèse la. Nan konbyen tan konsa popilasyon an dwe tann pou n jwenn solisyon sa? Non, lè w ap travay nan kesyon sekirite, ou pa ka bay tan. Sa ki enpòtan se ke otorite yo o pli wo nivo mobilize 24 sou 24 e nou ka di w nan yon tan ki pa twò long w ap wè konkrètman gen de mezi, gen de aksyon k ap fèt ofiramezi pou ke sekirite a li retabli. Lè n pale de ranfòse lapolis la, sa sa vle di? Bay lapolis la plis kapasite pou l aji sou yo teren. Paske la a nou pa la pou n vin di. Nou pral met mwayen, nou pral achte lòt blende ankò. Lapolis merite plis mwayen. Lapolis merite mwayen ki pi adapte. Lapolis merite ke kesyon teknoloji a yo itilize l pi byen. Lapolis merite ke l jwenn plis enfòmasyon. Ke l gen plis pwofesyonèl k ap trete enfòmasyon sa yo. Pou ke lè aksyon yo ap fèt, yo pote rezilta lapolis la ap tann nan. Rezilta pou popilasyon ap tann nan, rezilta pou prezidan repiblik la ap tann e ke lap travay pou yo a. Ok, sa vle di nou pral achte lòt blennde paske nou gen yon bann ti blennde jòn la, yo rele yo blennde plastik, piske nou wè depi fevriye 2020 lòske n t achte yo a, yo bay lapolis la plis pwoblèm ke l pote solisyon, polisye ap pran bal anndan blennde yo nan Vilaj de Dye, n ap vin n ap vin sou sa, nou pral achte lòt blennde ki pi ki pi adapte avèk reyalite n ap viv la. Tout sa lapolis la bezwen kòm mwayen, gen de spesyalis k ap reflechi pou wè ki pi bon mwayen pou yo jwenn plis materyèl pi bon materyèl pou yo fè fas a sitiyasyon n gen an. Gen kòmand ki fèt deja?
Wi gen kòmand ki fèt, gen avansman ki ap fèt. Sonje m di w gen de detay ki pa enpòtan ke n bay. Men sa pou w konprann. Ki enpòtan yo ka petèt pa ka bay yo men ki enpòtan. Non, li pa enpòtan pou w bay yo. Paske la a nou rive nan yon stad kote ke sitiyasyon an li konplike, li difisil. Donk popilasyon ap tann rezilta konkrè. Se klè. E sa k fè gouvènman nan sitiyasyon, se pa di gen diskou oubyen nou pral fè, gouvènman ap travay anpil

Gen polisye k blese, popilasyon an viktim, jodi a popilasyon an bezwen sekirite. Donk, lè n gen sa a kòm reyalite, se pa egzije direktè jeneral la oubyen responsab yo reponn yon kesyon k ap pote solisyon. Men l pa oblije reponn kesyon. Li di w l ap travay, l ap chèche solisyon. Mentnan, yo pral rive, yo pral rive nan moman pou yo bay eksplikasyon. Y ap fè l, Mesye Geffrard. Men il faut être patient, il faut attendre. Konbyen polisye ki mouri Vilaj de Dye? Lapolis di gen 5 polisye ki mouri.

Gen gen 2 ki te ki mouri e gon lòt ki vin mouri palaswit. M kwè se 5 polisye. Ofisyèlman se 5 polisye. Wi, wi se sa n genyen kòm enfòmasyon.
Ok. Mentnan, nou rekipere blende ki te operasyonèl la, e la ou wè ki kritik lapolis, pouvwa a pran pa rapò a sa, pa rapò a kò polisye yo ki toujou anndan, fanmi yo ap mande pou yo jwenn kò yo, pou yo kapab fè, se apati de kò yo y ap kapab antere, pou yo kapab fè dèy yo. Èske. Non, pèmèt mwen reponn sou sa. Pa gen kritik sou blende a. Se menm apwòch la gen anpil kritik sou li.
Se pa kritik yo ye. Se 2 moun ki gen de enterè politik k ap itilize tout sa k pase nan enterè yo. M pral di w byen mesye Jefwa, yon blennde ki te nan men bandi ke lapolis rekipere. Men antre nou mon Dye, se yon bòn nouvèl, se yon trè bòn nouvèl. Paske blennde sa a, Mesye bandi yo te ka itilize l pou atake bank, pou atake prizon, pou atake pèsonalite piblik, pou atake laprès, pou atake nenpòt kiyès. Men lefèt ke lapolis rekipere l, se yon trè bòn nouvèl. Petèt, fò n chèche byen nan moun k ap penyen pou blende a si se pa alyans sa yo genyen ak moun ki te gen blende a. Fò n chèche! La j'interroge, je me questionne, se yon trè bòn nouvèl. Il faut saluer cette bonne nouvelle. Maintenant. Nou tout dakò ke kò polisye yo enpòtan pou lapolis la, l enpòtan pou fanmi yo, l enpòtan pou popilasyon an, e yo nan yon espas ki frajil, pèmèt mwen fini, lapolis ap travay nan nivo sa a tou pou ke travay sa a rive fèt pou yo rekipere l. Men piga nou vin di m kòmsi gen kritik parapò a yon blende ki te nan men bandi ke lapolis rekipere pa gen kritik sou sa gen de vwa gen de moun kap regle afè pa yo nan sak rive a yo remete sa an kesyon petèt moun sa yo ta byen renmen ke bandi ke blende a ret nan men ret nan men bandi donk lapolis rekipere bandi a mesye Geffrard blende a se yon bòn nouvèl yo rekipere blende a se yon trè bòn nouvèl. Moun yo pa sitou gen pwoblèm avèk blende a ki rekipere. Non santim gen kritik, pa ka gen kritik sou sa. Yo konprann byen. Moun yo pa gen problem avek blende a la police pran e rekipere pa gen problem non rekipere map vin avek kote kritik yo ye yo pa gen problem avek blende a la police rekipere men se kijanl rekiperel kijan yo te pranl nan men la police yo te pranl nan men la police malerezman se nan batay avek bandi yo se pou te mete sekirite antan popilasyon an se te pou mwen se te pou popilasyon an e police sa yo mouri malerezman yo pedi blende a nan sitiyasyon sa. Mentnan, pran blende a konprann ta di w son bagay ki fasil konsa, se la tout kritik la vini. Moun yo kap pale yo e tout kote, yo di ke se konprann ta di w son negosyasyon, se kòb lapolis bay bandi yo ki fè yo rive pran blende a san ke yon katouch pa tire. E direktè jeneral lapolis la kap pale.

Non, ou di yo di ke se kòb yo bay pou la polis rekipere. Wi, ou pa ka repete yo di a. Byen sur. Non, ou ka ou ka al chèche konnen, ou ka mande responsab yo. Mwen di ou sa deja. Se de moun petèt ki ta gen enterè ke blende a rete nan men bandi yo k fè apwòch sa yo. Mentnan, kòman la polis rekipere blende a? Sa sè te detay e se pas ki a enpòtan. Sa k pi enpòtan se ke blinde a, ki te ka fè lapolis la mal, ki te ka fè popilasyon an mal, ki te ka fè laprès mal, lapolis rekipere l. Donk, kit aske lapolis ap travay, kit aske lapolis te negosye l negosye avèk bandi yo, kit aske lapolis te ta negosye l ta negosye avèk bandi yo, se ta kòb li ta ba yo pou ke gouvènman an, pa egzanp, ta bay kòb pou yo pran pou blndi a. Sa yo se detay, se pa sa ki enpòtan. Sa, se sa moun ap di. Pa gen anyen k di se vre e pa gen okenn enfòmasyon ofisyèl nan nivo sa e se pa sa k pi enpòtan. Sa k pi enpòtan se ke lapolis rekipere blende a. Kèlkeswa fason yo rekipere l. Kèlkeswa fason, kèlkeswa fason lapolis rekipere blende a, se yon bon bagay. Paske blende sa a, yo p ap ka itilize l pou al fè popilasyon an mal. E se sa a ki pi enpòtan, se li pou nou retni, Mesye Geffrard. Se petèt sa k pi grav la, se deklarasyon sa a, kèlkeswa fason an. Paske moun yo pa antann pou yo tande chèf yo ap negosye avèk bandi pou yo rekipere yon blende ke. Men jiskaprezan pa gen sa kòm enfòmasyon. Ou fon apwòch, ou di si, ou di yo di. Men ou menm ou di kèlkeswa fason, ou pa ekate posibilite sa a. Non, mwen m pa ekate l. Pou mwen, paske m ap panse Leta, m ap panse peyi. Si m gon bagay m ka fè pou m pwoteje popilasyon an, pou l pa mouri, pou pitit li pa viktim, mwen fè l, se ma responsabilite kòm Leta. Donk, donk pou ou Leta pa ta, se pa ta gen okenn pwoblèm si Leta bay bandi kòb pou yo te pran blennde a? Non, m pa pral antre la a piske l pa fèt. M pa pral antre la piske l pa fèt, mesye Jefferson. M pa pral fè yon deba sou li.
Non. Ou di kèlkeswa sa k fèt, mwen di w dan le kad de Leta, pou pwoteje lapopilasyon, gen de mezi k ka pran. Men la a, kesyon di yo di lapolis gouvènman bay kòb, pa gen sa ditou. Sa pou popilasyon an retni, lapolis rekipere blende a. Blende sa a, li pap ka vin fè l mal. Paske yè, li te ka al fèl mal. Efektivman. E pou ou kelkeswa jan lapolis rekiperel la se pa sa k pwoblèm, lesansyèl se ke lapolis rekipere blende a. Lapolis rekipere blende a pou l itilize blende sa pou l pwoteje popilasyon an. E mentnan kilè yap pran 5 kò ki nan men bandi yo? Nou di l lapolis ap travay sou sa e DG lapolis la di l yap travay pou yo eseye jwenn rezilta nan nivo sa tou. Ok. Prezidan an konfyans? Wi yo fè prezidan an konfyans.
Si yo pat fè prezidan an konfyans, prezidan an pa tap prezidan toujou jodi a. Oh, se paske yo fè l konfyans. Men byen sûr. Ok.
Mentnan, an nou, an nou gade yon lòt pwen e kesyon moun yo ap poze, men sofke lè moun yo pran lari, y ap manifeste, lè w ap gade yo, se pa, yo pa, yo pa di yo fè prezidan konfyans nan. Non, w ap toujou gen de moun, w ap toujou gen de moun ki eksprime yo, ki di sa yo dakò, ki di sa yo pa dakò. Se lademokrasi ki pèmèt yo fè sa. Sa tou rejte tèz kesyon afè diktati k ap pale nan peyi a. Pa gen sa ditou. Ou gen yon prezidan ki t antre, vin sou pouvwa a 7 fevriye 2017, Manda l ap fini 7 fevriye 2022, l ap fè dyalòg politik, li planifye eleksyon, dat l ap kite pouvwa a, dat l ap kite pouvwa a deja klè, se nou pa ka pale de diktati. Se pa paske moun manifeste ki fè fòseman pa gen diktati poutèt sa. Lòske prezidan an kontwole tout enstitisyon yo pou kont pa l, lòske prezidan an nan sistèm nou ye la ki ta sipoze gen 3 pouvwa k ap fonksyone e ke se yon sèl pouvwa k ap fonksyone se pouvwa prezidan an, prezidan ap fè e defè, moun kapab di se sa wi diktati a tou. Non men se pa paske moun yo di, mwen konprann apwòch ou a. Men se pa se pa paske moun yo di gen diktati tou ki vle di gen diktati. Paske la a n ap fonksyone nan yon anviwònman politik. E anviwònman anviwònman demokratik pito, li mande tou gon konpòteman demokratik pou aktè yo genyen. Paske kanmenm lè w di demokrasi, de ki sa w ap pale? Ou di dyalòg, ou di tolerans, ou di eleksyon, ou di altènans politik, ou di kontradiksyon, ou di manifestasyon dan lapè. Mentnan lè w gen dèzaktè ki pa vle tande pale de eleksyon, ki pa vle tande pale de dyalòg, yo plis kwè nan vyolans, yo plis kwè nan entoksikasyon, nou pa ka pale de de konpòteman demokratik nan ka sa. Donk, nou nan yon anviwònman demokratik, ou wè moun yo manifeste, yo di sa yo vle, yo di sa yo pa vle, men kesyon vyolans lan, kesyon entoksikasyon an, li pap mennen m ankenn kote. Pèmèt pèmèt m fini ak ti apwòch sa a tou kout. Konprann byen Robinson, jodi a, ou gen yon opozisyon ki gen katran. Li gen 4 ans lap fè tout sal konnen poul jete prezidan an. Yo fè tout sa yo konnen, yo fè menm sa yo pat dwe fè pou yo jete prezidan an. Yo fè yo fè peyi lòk, yo fè vyolans se yo map diw la. Yo fè peyi lòk, yo fè vyolans, peyi a fè defisi pou dè milyon dola, gen moun ki mouri, gen ti machann, fanm ansent, tout moun viktim. Men sete lopozisyon pou arive a ranvèse le prezidan. Mentnan la popilasyon a di non. Popilasyon an di rache manyòk li pa ladann, vyolans li pa ladann, men repons yo bay la, se popilasyon an ki kase peyi lòk. Se popilasyon an ki deside yo pa kapab ankò, yo soti epi aktivite reprann. Donk nou rive nan stad kote ke jan prezidan ak gouvènman ap pwone l la, se chita pou n chita pou n gade kòman ansanm n ap adrese pwoblèm yo malgre nou diferan, malgre nou diferans pou nou chèche solisyon nan enterè pèp la. Se pa ke chak moun kanpe nan kan yo, si m pa ka jete prezidan an, fò peyi a boule, fò l kraze. Men sa pa yon.